La sosyete Men travay Ariel pa vle wè nan peyi yo. Ariel pa renmen wè travay sa yo men yo sa yo. Paske li santi ke depi travay sa yo nan peyi a li pap ka vann ameriken peyi a. E yon sèl mesaj nap voy bay ameriken epi nap voy bay Ariel silvouplè lè Dessalines tap goumen pou li te bay peyi a endepandans lan yo pat la mwen m pat la Ariel pat la ameriken pat la men si jodi a peyi a vle devlope m santi ke sa pa yon okontrè nap mande lapolis sanwont silvouplè. lèse Ariel ale nap mande politisyen yo ti youri bay peyi a yon chans pou peyi a kapab avanse bay Guy Philippe dirije pou l pase paske nou vle yon solda ki son solda ki vle wè jenès la paske nou menm les ayisyen nou bouke pran imilyasyon lakay lòt nasyon lakay peyi blan lakay vwazen Nou vle pou n avanse avèk peyi nou. Si nou ka konstate men travay n ap fè nan peyi blan meyou meyou meyou meyou meyou imajine nou. E nou gen vizyon nou pou n antre an Ayiti pou n plante 10 milyon pye bannann. 10 milyon! E se pa sèl bannann n ap fè paske nou gen kapasite pou n fè tout kalite travay, plante diri, plante kalalou, plante tout kalite bagay. E nou tounen voye mesaj sa a bay ameriken Ameriken fin fè tout mwayen posib yo detwi pitimi nou te genyen nan peyi nou. Ebyen kounya la nou vle tounen avèk peyi nou pou n al travay. Men nou mande yo sispann pile Ayisyen, sispann pile kominote Ayisyen an. Paske yo fè peyi a twòp mal. Yo pa vle jenès la avanse. Yo pa vle anyen avanse nan peyi a. Men yon sèl bagay n ap di yo, Ariel Henry, silvouplè nou mande w depeyize kite peyi a. Nou pa vle touye pèsòn moun, men nou vle pou peyi a avanse. Nou vle pou jenès la avanse. Paske ou menm ou gen 70 an, kase 80 tan. Ou pran ale. Fok peyi a rete jèn. Menm jan ansyen prezidan yo tale enben ou menm ou pran ale. Fok gen jenès ki pou kenbe peyi a. Enben nou mande tout diaspora yo. Map mande leta ayisyen an, leta peyi m nan ban nou yon chans non. Gade seri de travay, gade jan de travay nap fè nan peyi vwazen an. Ban nou yon chans pou nou desann an Ayiti nan peyi nou pou nal fè travay sa yo non. Nou chita sèl nan peyi moun pou nap fè jan de travay sa yo gade. Gade seri de travay nap fè nan peyi moun. Leta peyim ban nou yon chans Ariel ban nou chans ban nou chans pou nou desann an Ayiti non pou n al fè travay sa yo e gen tè pou sa nou kapab men maten an la nou vini men ti kay ki gen bonm nan ladan l lan ki gen bay ponp pou rale dlo a men rivyè a bò anba l nou vini maten an pou nou balanse l pou nou mouye jaden an lapli leve tonbe E se ton benediksyon l te ye tou pou nou. Lapli leve tonbe, nou oblije kite l kounye a, n ap retounen lakay nou. Demen si Dye ve, si lapli a pa kontinye tonbe pou nou vin balanse l pou nou mouye jaden an. Leta peyi m nan! Silvouplè, ban nou yon chans! Gad yon.
Si Ariel pa sanwont. Ariel sanwont depase monchè. Si w s on nèg ki gen santiman ou ye. Nou vle pou kite peyi a avanse pou lese peyi a pou l avanse pa gen moun ki te baw pouvwa se antre w te antre men nou pa sa ou fin dire 2 zan epik epi pou jiska nou jou pou wap sige 3 zan pou wap sige kraze peyi a non non non ban nou yon chans Ariel se komsi se pa yon moun ki te fèw se sèl sa m te ka di gen lè e pat nan vant yon moun ou te soti se premye ayisyen m wè ki gen tizè pou yon t konn di tout moun fè tizè pou yon bagay Li renmen men se pa deske w renmen l men tout se ou renmen pouvwa men pouvwa pa vle w se anbisye gwo ven nou genyen pou sa bay peyi yon chans ban nou yon chans pase nou wè tout sa nou te ka fè nou gen tout posiblite pou nou ta desann an ayiti pou nou travay nou gen tè nou gen dlo nou gen tout kalite bagay men se ke leta peyi nou an pa vle ban nou yon chans pou n al travay nou reziye nou nan peyi blan.